Se le pionye de tout oeuvre ayisyen e se tu ne langaj ki ne ki ne trayi jamè. Aswè a se tout on plezi pou n kapab di nou bonswa. Bonswa tout konfrè, konsè nou ki la e kite mwen felisite nou paske nou reponn pou nou kapab vin Pataje moman sa a kap ekri nan istwa w TZ Production. E se atravè sèt vwa ke TZ Production chwazi pou l kapab fè nou tande. Bonsoir et bienvenue à chacun de vous. Mwen vle osi pwofite moman sa a pou m prezante nou ekip TZ Production ki gen avè li de potorik gason, de potorik fanm, E nan dezyèm pati an, kote yo menm yo pral prezante nou vizyon yo, objektif yo, angajman yo pou kilti ayisyèn. M swete ke nou pral pase yon bon ti moman ansanm. N ap gen kesyon pou nou poze, men jiskavan, li te konn prezante nou le visionnaire, le leader du groupe ki se prezidan team lan, Fanel Romain, ke nou konnen sou non Tizo, Fanel Romain.

Epi nou gen Jackson Florimo ki se konseye a la CPQ. Merci nou kapab chita. Mwen reman nou okipe pa konnen nou aplodi men merci mesye nou kapab chita. Pou n kòmanse ofisyèlman, m konnen ke prezidan an gen de twa bagay pou l di staff la e pou l pale de jan mwen sot di l lan de objektif lansman ofisyèl TZ Production. Map pase yo mikwo an e si nou gen kestyon nap tann dezyèm tour lan e aprè nap pran kestyon. Konfrèt laprès ki prezidan aswè a Jodi a se plis yon plezi poun prezan. Lakale Store pou ke nou prezante TZ Production e dayè nou toute nou chak kòm medya ki la a gon ide deja de mouvman sa a. Menm avan n kontinye pale nou vle remèsye nou toute nou chak ki prezan ki kite aktivite pèsonèl nou pou n vin la a, pou n vin patisipe, pou n vin kolabore, kontribye nan mouvman sa a ki se TZ Production. M vle remèsye egalman ki se animatrice nou, egalman tout konfrè, tout moun ki avè m nan, ki akonpanye m pou pote ide sa. E m panse menm avan n ale pi lwen,

sou mizik Okap e m sonje avan 30 tan ou byen 20 25 an avan lè yo pale de mizik Okap ou pat wè Septentrional sèlman ou pat wè Tropicana sèlman men sa fè yon bon bout tan yo pale de mizik Okap ou wè sèlman Tropicana Septen se paske pa gen mizisyen kap pwodwi. Se pa paske pa gen bon mizisyen nan vil Kap Ayisyen, men malerezman yo manke limyè sou yo, yo manke pwojektè sou yo. E se youn nan ide, se youn nan optik ou di mwens vizyon TZ Production pou ke nou akonpanye jèn atis nou yo, pou n akonpanye jèn djaz nou yo, pou n akonpanye jèn DJ nou yo. Paske anpil fwa. Gen gwo ide ki konn fèt nan Picap Ayisyen. Nou ta konstate menm jan avè m, e li twò difisil pou nou nou gen bidjè nan vil la ki patisipe. E anpil fwa, si yo patisipe, se nan mèsi bokou, yo fin jwe yo desann stage y ale, menm yon bidon dlo yo p ap jwenn. Enben, TZ Production Nou pa sèlman vini pou nou vin fè rive, vin fè gwo tas desann nan vil Kap-Ayisyen, nan depatman Nò, Nòdès, nan peyi a an jeneral, men nou si, nou klè sou sa, nou vin la a pou n akonpanye sitou jèn djaz, jèn DJ, jèn mizisyen nan vil Kap-Ayisyen. E lòt, sa ki enpòtan pou nou nan TZ Production, Menm lè se ta yon atis ki kontakte n pou n mete yo nan yon ivèt, menm lè se yon djaz ki ta kontakte nou pou nou ajoute yo nan yon sware, nan yon fèt kèlkonk, depi w deja sou flayèz TZ Production, w ap touche nòmalman. E paske yo toujou di l, tout sa yon moun ap fè kòm pwofesyonèl, se avè l pou l peye bil li. Felisitasyon pa veye bil ankò, bravo pa peye bil yo. Nou konsyan de sa, sa fè n di depi yon djaz, yon atis monte sou flyers KZ Production ap òganize yon event, ou mèt kwè m mwen fè kredi, w ap touche. Nou ka pran egzanp sou, èske nèg rive la veye tele? Nou ka pran egzanp sou 3 janvye k ap vin sou nou la, nou ka remake genyen anviwon 2 band, 2 jèn djaz oubyen 2 gwoup ki nan vil Kapaez e ki nan Flaez la, m ka pale de Always epi Viona ki sou Flaez la, m pa pale de DJ Peter paske Peter li abitye bay avèk Mesye Dede deja, enben se pa yo fin jwe yo desann li ale, nòmalman menm jan nou konnen fòk nou jere Zile, fòk nou jere Viona, fòk nou jere Always. Se pa se pa sèlman yon platfòm ki la pou fè fèt, jodi a se m se prezidan, demen ka se Marco.

Pou n fè mizik okap la kado sa a, pou n fè pèp ayisyen kado sa a. Paske lontan, lè w pale de mizik okap, li te vle di sa l vle di a. Men n ap dakò, jodi a si n ap pale de mizik okap, ou depi w fin wè Tropicana 7 lan, ou pral pale, ou pral chache anpil pou jwenn yon lòt djaz paske avan, te gen Lakòl, te genyen, ede m non mesye yo, Kasa, Kribin, Edi, e tandotre djaz, e lè w site non yo, Se ou pa kwè kòm ti djaz, ou kwè ou kòm gwo djaz menm sa septan te ka fè yo te ka fèl tou menm sa tropicana te ka fè yo te ka fèl tou men jodi a akoz de dekourajman diton tout mizisyen dekouraje tout moun ki te vle pote tèt yo kòm mizisyen yo dekouraje paske yo pa gen kenn moun kapab kouraje yo jodi a gras tout moun ki la paske m pa renmen sa nan vim gras tout moun ki la nou menm tou kòm medya.

Nou mèt fè kòmanse fè kriz. De mèm pou konfrè ki la a. M panse nan pwodaktivite nou pa ka rive sou tout moun men m ban n garanti mesye menm jan TZ konte sou nou li mèt pwodiksyon men nou mèt kontinye nou ka kòmanse konte sou TZ menm jan TZ konte. Avan tou map excuser mwen te vwa pou kalite vwam d'ailleurs mwen pami moun ki fwape pa epidemi te nan lari aparamman yo konnen gen fyèv nan lari a mwen menm depi dimanch retem kouche jodi a fòk mwen fò poum kapab la mwen sible vwa paske li bay yon tous ki vrèman kraze estomak brèf. Mwen se Fleurat Démon Premier nou konnen m sou non Junior Pekelito Mwen se yonn nan moun ki responsab an bon kreyòl lajan nan Dezè Pwodiksyon Men mwen pran lapawòl aprèmidi a se nan plas Samuel Wigley Joseph. ke majorite nan nou konnen sou non Samy One ki se responsable communication de Ezel Production. Nan sektè kominikasyon an se yonn nan eleman nan Ezel Production ki genyen plizyè anbranchman. Ladan li nou genyen moun ki responsable.

Nan manda ke m genyen an absans de sa mi wont pou kapab pale avan midi a, nou ap gen pou prezante n 2 eleman. Premye eleman an se nesans premye pwodui, rezèv pwodiksyon ki pral 3 janvye 2026 nan menm espas sa a, Lakay Bravistoa. Mwen pral kite Yvonel ki pral elaji kat mwen pou nou. Aprè 3 janvye 2026, 18 avril 2026 se dat pou n kapab make e trè byento nou pral bay kisa n ap fè nan vil la 18 avril 2026. Nan sektè kominikasyon an li responsab dirèkteman lyen ki egziste antre Dezèd Pwodiksyon, e laprès pou m pa di piblik la an jeneral. Sa vle di, nan pwodiksyon sila a, depi se sa ki gen rapò avèk kominikasyon, kanal ofisyèl yon moun kapab pase, an premyè pozisyon se sa miwàn. Si jamè yon moun ka kontakte Samy One pou jwenn TZ Production, li pa ta disponib. Nou kapab jwenn Mekenito, nou jwenn Tizo, men mwen vle fè n konnen kanal ofisyèl ki responsab sa a, se Samy One. Malerezman ki pa la, se akoz yon pwoblèm ki depase pèsonèl, e se yonn nan rezon li te bay mwen manda pou kapab eksplike sektè sa a. Li prezante kalandriye ke TZ Production Univem li genyen pou deja pou 2026 sila. E se moman pou m kapab remèt responsab lojistik lan, Yvonel Valmy ki pral non sèlman detaye un peu de premye pwodui nou 3 janvye, men egalman pote yon ansanm.

Mwen se konpa festival de baww sa te Rony One kreye e nou menm ki la jodi a kòm etan jèn ki konsyan de reyalite sa Okap kòm yon nan vil ki pi aksesib nan peyi a jodi a nou vle kreye platfòm de referans sa men Dèlta vle referans nou kote gen de moman nou konnen aktivite yo se Okap li ye se la kap gen pi gwo evènm yo se la pi gwo atis yo ap ye.

Jodi a si wap fon bal klas wap fon bal pi long, gen 2 mil moun kap soti pou klas pou Yolo, ou kwè misye jwe? Si w te ba yon jèn gason 30 mil yon 40 mil pou jwe, yo tap pwofite ekspoze tèt yo, vann tèt yo, e petèt 2 3 400 mil yo te ka konvenk nèg stad pou afiche pou kò nou nan vil la, moun sa yo te ka vin ba ou benediksyon an, men yo pa jwenn sa, youn nan rezon ki fè yo pa jwenn sa se paske.

Nou menm nou pa vin la pou nou mouri, nou pa dezapwouve nou jis pou nou fè nou wè ke sa nap fè a, men nou vle aske sa nou pral bay kwa jodi a pwouve sa ke nou ka bay e nou menm jèn okap la nou tap fè pakèt bagay si ke nou vle mete tèt nou ansanm e de se fè nou vle aske pou nou.

Lè w achte tikè a, se aske si w ap pataje foto tikè a sou entènèt oswa sou rezo pou w valide kote pou skane a parèt sou foto w. Pou kòd la pa parèt, pou sekirite pou kat la. Paske si w fè foto a, ou lage misye avèk kòd la, w pèdi kòd la, nou menm nou ap rantre nan bal la, nou pa responsab. Silvouplè, nou aksantye sou sa anpil, achte, nou ka toujou fè l, eseye bare kote.

Se pral pratikman fen tou tab la nou pral remèt big sa pou w kapab kontinye pou nou. Men avan tou fòk mwen di n li ekstrèmeman enpòtan pou n di ke non sèlman tikè sa yo deja disponib pou sware a, men yon moun ki ap swiv konferans nan aletranje ki petèt ap desann odwès ki gen yon zanmi, yon fanmi li. li vle voye nan bal la, l ap jwenn ti dòl disponib egalman sou pami 20, donk li kapab monte pou kapab achte ti dòl. Nou pral travèse nan yon lòt faz, se pratikman 3 pa piton. Aprè nou fin tande vizyon yo, objektif yo, aprè nou fin tande angajman yo, e sitou. Kalandriye ke yo yo sot pataje ansanm avèk nou la a, m panse ke jounalis parèy mwen yo dwe gen kesyon pou nou poze. E avan ke nou poze kesyon, tanpri souple idantifye nou, kiyès nou ye e ki medya nou reprezante. Ke dekrè pwodiksyon sot pataje avèk nou, se enterè yo pou atis yo. M pa poze kesyon non, m ap rekapitile. Se enterè yo pou atis yo. E m apresye sa anpil paske anpil nan atis yo soufri, anpil nan nou soufri ke pwodiktè, atis, manadjè, nou konn kòman sa ye deja, m pa vin aprann pèsonn moun anyen paske nou se jounalis nou konnen reyalite an. E se yonn nan rezon ke m ap di yo ankò bravo e m panse gen avni pou jèn atis gen avni.

E mwen se Océan Abner e de Télé Océan e just avan mwen tiyen a felisite ekip lan pou bèl inisyativ sa puiske e peyi a te bezwen sa te bezwen yon tèl pwodiksyon e kounyeya e tankou nou dil deja e eske se sèlman e nan mond e konpa la e mizikal la. Nan pral evolye eske kesyon teyatral e tou sa e kòm yon aktè de teyat tou e kòm nou espesi menn se yon aktè de teyat tou e nap e e nou nou al evolye kisa nou panse pou yo tou.
E konfrè la fè konnen li se yon ansyen komedyen. Mèt reponn la e madam Bref, m panse s on pwodiksyon Nou pa la sèlman pou konpa, nou pa la sèlman pou mizik E m panse Nou la pou tout atis nèt Jan m sot di l, nou pa pale de 18 avril k ap vin la Apa de 3 janvye, 18 avril se deja yon dat ki peze yon event nan vil Kap Ayisyen E ou pral wè Ou pa jwenn repons nan 18. Se pral yon melanj de konpa, de rabòday, teyat etc. Sa w se yon melanj dayè se pral anivèsè mwen. N ap fon, nou pral nou pral nou pral fon lòt bagay jan m sot di l, nou pa sèlman la pou konpa, nou la pou la culture en général. Ebyen se la batèm, neveu se la. E batèm Desert Production e la nap pran nesans nou avèk Zile de Annie Alert dayè m konnen e lap mennen e nap vin fèl Okap e m tèlman gen nou tèlman gen respè pou piblik Okap la nou tèlman renmen piblik Okap la e nou son aktivite ta sipoze fèt nan lari a wonnèt avè nou. Men Annie gen konz avèk TZ li di zile te vin jwe deja yo te jwe sou boulvwa la men fwa sa bal bay bay chans sa moun okap mete ti soulye yo tou de nwa yo pran vès sou yo e talon kikit la vin enjoy zile e nou klè sou sa. Mesye kameraman nou bwat nou mèt mete nou mèt nou mèt fikse sou mwen nou klè sou sa nou di all black tou de nwa sa ka rive on moun m pa gen rad nwa l vini avèk blan l vini avèk bon li pa ou li pa vle mete l pa yon pwoblèm men on flandè k vin la a on bout pantalon sou li. Sandal nan pye l. Lap deyo. Lap deyo. Nap sorry. Lap deyo. Nap sorry ou pap ka antre. Paske menm jan nou aksepte fè l nan tout lòt peyi lè n konnen yo di nou se teni de vil nou aksepte lè yo di nou trou de nwa nou aksepte lè yo di nou men kòman pou n vini nou aksepte enben okap tou Fok nou aksepte m sot dil talè ou kapab vle gen gen moun ki pa ki pa renmen mete tnwa wi m pa gen pwoblèm men wap vin nan pòtay la la sandal ou nan pyew bout pantalon sou ou kwèm si w vle talon gigit ou pap ka rantre pòske nou vle vann yon lòt imaj de mizik ayisyèn nan janm sot dil mizik okap la sitou m pwal kite pekelito poul remèsye. ansanm de sponsò ki kanpe avèk nou pou 3 janvye men gen de sponsò n genyen la a yo pa la sèlman pou 3 janvye e m vle pale de kola kouwòn santan kola kouwòn santan si TZ ap dire santan kola kouwòn dasani pò re de kokakola. Yo la avè n pou santan. Egalman, nan non manadjè a, nan non tout ekip Paraj pa m nan, tout sa TZ Production gen pou reyalize, enben m ka di 2 sponsò sa yo, m pa wè Ko La Kouwòn Santan kòm sponsò paske nan tout flyers n ap gade, n ap wè se TZ Production e Ko La Kouwòn Santan.